E jodi a 21 septanm 2022 Pèp ayisyen kòman nou ye m salye nou wi e m pap ret anpil yon ti videyo tou rapid m egzakteman devan tèminal vare jodi an 21 septanm 2022 jounalis kowonpi santi jounalis visye k ap defann vant yo k ap defann pòch yo melanje avèk politisyen tradisyonèl visye santi kowonpi Fo militan ki fè vi yo ap travay pou sistèm santi sa kap di Ariel Henry peyem map travay pou lajan tande pèp la men pitit nou ap travay pou kòb la m kanpe dèyè barikad mwen m te di map kanpe dèyèl e m kanpe dèyè barikad mwen e nou konn lè ayisyen fache gon mo l renmen di e sak fè m pa di Ariel Henry mo a epi pou n pa di a gad on nèg ki lidè gad mo lap di Ariel Henry met granmoun sou ou sèt fwa se sou fyèl nou ap pase tande nou mèt kontinye bay ti politisyen vòlè grangou yo kòb Kontinye bay jounalis visye, jounalis grangou yo kòb kap di konsa ke nou gen kòb lan men nou pou n kraze mouvman. E nou k mouvman? Fòs revolisyonè, je dè pèp fanmi e alye. E nou k mouvman? Ariel nou nan moudon nou menm. Epi pèp ayisyen kanpe dèyè barikad nou. Pèp ayisyen si se vre nou bezwen viv byen, nou bezwen gen dlo potab, nou bezwen gen lopital, nou bezwen gen inivèsite, nou bezwen gen lekòl pwofesyonèl, Pèp ayisyen, si se vre nou bezwen viv tankou moun, pou lòt nasyon respekte nou, kanpe dèyè barikad nou. Mwen menm mwen dèyè barikad mwen, m te di pèp la m ap dèyè l. Bwa n ap ba w la Ariel, ou wè? Bwa! W ap antre nan tèminal sa vre sa vre wi, men lè nou mouri. Sou trip nou pou pase Ariel. Pèp ayisyen, moun k ap pale a rele Jimmy Cherizier, m t ap pale nan non fòs revolisyonè, jenèf an fanmi e alye. W ap manyen nou youn, prepare w pou w manyen nou tout granmoun. Nap salye pèp ayisyen an pou rezistans li, pou kouraj li nan gwo batay pou chanjman, pou lavi miyò ke jodi a nap mennen an. Jodi a batay pou liberasyon peyi sa, batay kont sistèm santi, sistèm konplis sa. Oh ou mèt kontinye videyo a wi, aba m fè videyo a kagoul pou m pa kidnapè, m ap sere figi m. E jodi a, batay pou nou libere peyi sa, pou nou ka jwenn bon jan dlo potab, bon jan lekòl pwofesyonèl, bon jan inivèsite, bon jan kay pou nou rete, se fòs revolisyonè G9 an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout ki ka fè l. Jodi a, n ap pwofite voye mesaj sa bay jounalis santi, jounalis kowonpi. N ap voye mesaj sa bay politisyen tradisyonèl santi, kowonpi, Nan voye mesaj sa bay boujwa santi kowonpi ki fè moun kwè ke Ariel Henry ba nou kòb e sak fè nou te sòti pou nou ka kraze mouvman pèp la. Pèp ayisyen, lè Jenèf te leve kanpe ane pase nou pat kanpe. Nou te goumen pou kont nou. Ane sa pèp la leve, pèp la pran lari, Jenèf akonpaye l. Se yon maryaj li ye. Pèp la pa ka fè revolisyon san Jenèf, Jenèf pa ka fè revolisyon san pèp la. Ann met tèt nou ansanm mesye je pèp yo jodi ann libere pèp la nou tout nan katye popilè yo nou tout ap soufri ann bay pèp sa yon chans poun gen bèl kay pou nou rete bon ti lekòl pwofesyonèl nou bon jan inivèsite pou madanm nou pou pitit nou ka fè komès nou menm kap pale la nap pale nan non fòs revolisyonè jenès pran fanmi alye man youn man tout e lapolis.